Medam, matmwazèl, mèsyè, bonjou, bonswa. E nou konnen depi nou tande vwa sa, se chanèl Steven Love for Life ki antre lakay nou. Avèk euh, mwen menm, pou m pote yon gwo emisyon pou nou. ki genyen kòm titre pale pou chanje. E jodi a, rezon ki fè ke nou ap vini avèk sijè pale pou chanje, se sou yon ansanb de sitiyasyon ki konplètman depase pa lè evenman, soti semèn pase pou rive avèk semèn sa, nou genyen sosyete ayisyèn nan, ki retwouve l nan yon sitiyasyon deplorab, prensipalman avèk sa k ap pase nan antre sid peyi a pou soti Matisan pase Fontamara, nou konnen ke se yon sitiyasyon ki bay gwo kè sote. Nan jou ki sot pase yo la, mezanmi sitiyasyon an vrèman konplike. Tout moun konnen tout sa k pase, kòman e ke 2 kò ame rive twoke kòn yo e kiyès ki prensipalman. Viktim nan sitiyasyon an se pèp ayisyen. Se ti malere yo, se inosan yo. Paske se yo menm ki pa genyen mwayen pou reponn avèk yon ansanm de bagay ki ap pase e se yo menm ki viktim. Yo viktim popilasyon Matisan an kote ke yo lage. de bra balanse, yo pa gen pèsòn ki pou pote yo sekou. Ebyen, nou menm nan chanèl Steven Love for Life, puiske nou konnen se yon chanèl ki la pou pale, e nou la pou nou pale pou moun ki pa ka pale yo. pou moun ki pa gen yen pèsòn ki pou ede yo, moun ki pa gen posibilite pou pale ki pou pèmèt ke sitiyasyon yo chanje yo. Ebyen nou menm nou pote apui nou bay moun sa yo. Nou vin pale jodi a la pou nou rive. di ak leta ayisyen pou n rive sone nan zòrèy leta ayisyen sa k ap pase e sitiyasyon egzajere nan katchouboumbe peyi a retwouve l la, malè ki pandje sou peyi Dayiti. Pa gen maladi. pa gen lanmò men ka grav. Ka peyi nou grav. Jounen jodi a, ka nou tèlman grav, dèfwa n ap poze tèt nou kesyon, èske lafendimonn lan se Ayiti li ap kòmanse? Èske se Ayiti ki rezime? la fin du monde lan. Paske nou retrouve nou nan yon sitiyasyon se kòm si ke ayisyen pap viv. Pèp ayisyen an li pa fèt pou l viv. Moun ki demini yo, moun ki pa gen pèsòn yo, yo lage pou kont yo. Nou gen yon leta ki demisyone. Yon leta ki politize, yon leta ki totalman rete ap konstate lè dega. Nou pa gen pèsòn ki la pou deside, ki pou di non, sa pa gen dwa fèt, non, nou dwe aji de fason aske nou reponn ak bezwen pèp la. Ebyen se poutèt sa, mwen menm, nan non pèp ayisyen, mwen jije esansyèl ke m responsab pou mwen menm pou m fè entèvansyon pou mwen kapab pale. Paske, s tèlman lontan. ke nou ap kite yon ansanb de moun ke nou di swa se moun sa yo nou bay responsab, nou bay manda pou te pale pou nou, e lè nou ba yo pale pou nou, yo pale pou tèt yo, yo pale pou fanmi yo, yo pale pou ti zanmi yo, e ke yo kite pèp Ayisyen an pou kont li, yo pa chwazi pale pou pèp la. Ebyen pwiske yo pa deside pale pou pèp ayisyen an, nou menm nou pa ka gade sa, nou pa ka aksepte sitiyasyon sa. Nou santi nou totalman konsène. Peyi Dayiti kal grav. Ka peyi a grav. Tout bagay politize. Ayiti, se kòmsi se kriz nouri lakriz. Lè ke ou genyen yon pwoblèm ki prezante, w ap chèche pou ou ta jwenn yon eleman de solisyon, ebyen ou gentan rapidman tonbe nan yon lòt pwoblèm. Jounen jodi a, tout moun konsantre yo sou yon sèl bagay. Se kòm si yo lage pèp ayisyen an pou kont li. Tout moun ap pale sou yon sèl bagay ki se referandòm. E. Si nou ta fè yon ti rechèch sou mo referandòm nan, nou wè se kòmsi pèp ayisyen an li menm ke yo ap bay responsablite pou fè referandòm sa a e ke pèp ayisyen an li menm prèske dan son ansanb yo pa menm konn sa k referandòm nan. Gen moun, yo tèlman pa konnen mo a, yo di l kontrèman, yo pwononse l diferamman. Gen moun lè w di yo, ki sa k referandòm, yo ba w yon definisyon ki totalman diferan pa rapò avèk orijin mo a, sans mo a. Men, leta peyi m di adelante referandòm tèt dwat. Jodi a nou pa la pou nou di ke peyi Dayiti pa ta dwe gen referandòm. Se pa sa ke nou menm nou ap di. Nou pa la pou nou di tou ta dwe gen referandòm. Men nou la pou nou di. e ke pandan leta peyi m ap pale de referandòm, eske leta peyi m voye zye gade moun sa yo ki nan sitiyasyon tèt chaje yo? Lè nou gade moun Matisan mezanmi, eske se pa moun yo ye? Eske moun sa yo ki nan lari a, moun sa yo ki kite kay yo, moun sa yo ki oblije nan mawon paske yo menase pa lòt kò ame d'une façon ou d'une autre, swa pou konviksyon yo, pou volonte pa yo, e ke yo oblije pran lari, ap dòmi nan lari, ap manje nan lari, ap fè tout lòt aktivite yo, paske yo pa gen yon Leta, yo pa gen yon gouvèneman ki pran responsablite l pou l pwoteje yo. Ki lè moun sa yo ap antre lakay yo? Nou konnen ke lapolis ki genyen pou misyon pwoteje e sèvi, se li menm ki genyen responsabilite pou fè, pou egzekite. jistis peyi a. Men, de no jou, se kòm si nou ta wè lapolis la, li politize. Se kòm si nou ta wè gen yon ansanm de moun ki di bon, yo menm, se yo menm ki lapolis peyi a. Si lontan, lè yon moun te gen yon pwoblèm, li te mete tout konfyans li si lapolis pou te kapab pwoteje l, de no jou, sistèm gang nan peyi a rann ke Yon moun mantalman li santi ke pou l ta viv byen, pou li ta pwoteje omwen fòk li ta gen yon gang ki zanmi l. Eske se konsa peyi a dwe rete? Eske Ayiti dwe viv yon sitiyasyon parèy? Eske leta ayisyen. Mesye le gouvèneman, èske mesye responsab yo, èske nou pa rekonèt ke sitiyasyon k ap devlope nan peyi a la, li pa bon? Kiyès k ap di yon mo? Eske Ayiti se pa pou nou? Ki lè, ki jou, ki dat nap bay Ayiti yon chans pou l sispann soufri nan sitiyasyon ke li ye? Mesye peyi a kraze. Eske se tout moun ki ka vwayaje? Eske se tout moun ki ka kite peyi a? Eske se tout moun ki dwe kite peyi a? Se moun ki pa kapab kite peyi a, ki sa n di yo pou yo fè? Sistèm nou mete nan peyi a rann ke sa k pa ka vwayaje yo, nou sikolojikman enfliyanse yo pou yo tonbe nan yon ansanb de choz, pi devan pou sistèm nan konwonpi yo epi pou n di yo se bandi. Mesye, fòk nou pran konsyans ke yon peyi pa ka fonksyone konsa. Nou gen fanmi nou, nou gen madanm nou, nou gen pitit nou, yo aletranje, y ap viv byen, nou di adelante. peyi a mèt kraze nou menm sa n vle a se li k pou pase èske yon peyi ka viv konsa èske moun dwe fonksyone konsa mesye nou vwayaje n al nan lòt peyi nou wè kòman bagay la ye nou wè kòman moun fonksyone. Nou chwazi woule bèl machin, genyen bèl kay nan yon peyi ki santi. Ki lè n ap pran konsyans? Jodi a m chwazi pale pou sa k pa ka pale yo. Paske pale pou chanje, n ap pale. Jiskaske, jiskaske pawòl nou sèvi kòm yon gwo zam pou aneyanti tout malfektè, tout nèg ki san konsyans k ap kraze peyi a pou ti enterè pèsonèl yo. Mesye! Di yon mo pou Ayiti. Ayiti se manman nou. Nou pa ka eksplwate l nan sans sa. Nou pa ka chwazi, pran plezi nou pou nou di pèp la menm lè ke li aneyanti depi nou menm nan ti nan gato a nou jwenn ti pòsyon pa nou an, pèp la mèt pa jwenn anyen. Yon peyi pa ka viv konsa. Moun pa ka fonksyone konsa, mesye. Jis ki lè, mesye, n ap di yon mo? Jis ki lè, mesye, n ap met tèt nou ansanm pou nou wè peyi nou? pou nou wè Ayiti, pou nou wè, pou n di ki sa n te ye dan le pase, paske nou pèdi la fyète nasyonal. Tout peyi ap fèmen pòt, tout peyi ap bare an wo, bare an ba, paske yo, yo santi ke nou se yon menas pou yo. Eske an reyalite se Ayiti ki se yon menas? pou lè peyi etranje. Non mesye. Peyi a pa responsab. Se nou menm ki se menas la. Se nou menm mesye. Se nou menm kap mal dirije. Se nou menm ki kraze peyi a. Se nou menm ki pa chwazi fè anyen pou nou sove peyi dayiti. Se nou menm ki pa chwazi di se fòt nou. Se nou menm kap goumen pou pouvwa, se nou menm kap di se nou menm ki dwe gen pouvwa. Se nou menm kap di se nou apre nou pa gen lòt, se nou k dwe toujou la. Men yon peyi pa ka fonksyone konsa mesye. Yon peyi pa ka viv, pa ka fonksyone konsa mesye. Nou dwe Kreye yon mwayen, yon strateji pou nou wè peyi a dabò. Nou dwe, mesye, fè yon jan. Si papa nasyon an pa t wè Ayiti, ebyen nou pa t ap lib. Si. Li te wè pwòp tèt li. Jodi a, nou pa t ap premye pèp nwa, libre. Nou pa t ap genyen yon istwa ki rich. Nou bliye kote nou soti. Nou bliye kiyès ke nou ye. Nou chwazi kite yon minorite zuit mesye mennen nou nan yon sitiyasyon kote ke pou n efondre peyi a. Poukisa nou pa chwazi pale mesye? Sak ka pale yo? Poukisa nou sèlman wè enterè pèsonèl nou? olye ke nou pale pou mas defavorize a. A kisa sa ap sèvi nou, nou genyen de milyon, nou genyen de richès, de fòtin, pandan se tan, nou fè l sou san pèp la? A kisa sa ap sèvi nou, Pandan se tan, pèp la fè nou konfyans. Pèp la mete tout konfyans li nan nou menm. A lobjektif ke nou fòme, nou prepare, nou gen doktora pou nou sèvi peyi a. Men nou pran tout fòmasyon sa yo, nou itilize l kont peyi a mesye. Pale pou chanje, se sèl mwayen ki ka chanje peyi a. Ann sispann di se fòt entèl. Se entèl ki lakoz. Se entèl ki la. Se li menm ki pa dwe la. Men annou gade eta nou. Inik mwayen yon moun ka chanje se lè l rekonèt eta l. Jiskilè mesye n ap rekonèt ke. fok Haiti chanje. Jiskilè mesye nap konnen ke nou dwe chanje peyi a e nou kapab chanje peyi a. Pale pou chanje se pi gwo zam ki egziste ke pou atake kont malfektè, kont, dè san pitye, ki sèvi tèt yo kòm dè viris pou kontamine peyi. Pale pou chanje, nou la pou n chanje e n ap chanje kanmenm. Le mond a ete kreye pa la pawòl. Nou kwè nan la pawòl. e nou kwè ak pawòl nan fè yon pakèt bagay. Ou menm, vin pale avè m pou n ka chanje sitiyasyon an. An nou pale ansanm, an nou pa bay youn ak lòt responsab, men an nou di se fòt nou. An nou chèche solisyon. An n sispann idantifye pwoblèm san chèche solisyon. An nou pwopoze. Paske se nou tout ki pou met men nou ansanm pou n chanje peyi a. Sa fè lontan ke n ap bay lòt responsab. Opozisyon di se pouvwa, pouvwa di se opozisyon. Kiyès ki prensipalman viktim pèp ayisyen? Kiyès ki responsab sitiyasyon an? Nou menm, mesye. Se nou. Se nou, mesye, ki responsab. Kiyès ki ka chanje sitiyasyon an? Nou menm! Wi, se nou menm ki kapab chanje l. Kiyès ki toujou jwenn posiblite swa pou efondre peyi a? Nou menm mesye! Se nou ki gen pouvwa nan men nou. Se nou k minis, se nou menm ki senatè, se nou menm ki depite, se nou menm ki prezidan. Se nou menm ki toujou la nan gouvènman yo. Se nou menm ki toujou gen lajan peyi a nan men nou. Se nou menm ki pran lajan peyi a, lajan taks peyi a, ki pou fè wout, bati lekòl, ki pou envesti nan edikasyon, pou rann pèp sa a konprann, rekonèt eta li, ki pou fòme pèp la, e pran kòb sa yo al fè byen nan lòt peyi. Se nou menm mesye. Men kiyès ki ka chanje sitiyasyon an? Nou menm tou. Pale pou chanje, nou la nap pale e nou kwè ke sa ka chanje. Jodi a. nou wè nou pa ka rete bwa kwaze. Paske sa ki pandje sou peyi a la, malè ki pandje sou peyi a, epe damoklès ki pandje sou peyi a, si nou pa pale, sitiyasyon an p ap chanje. Lè sa n ap tonbe nan yon katchouboumbe e se pitit sòyèt k ap peye konsekans lan. Paske se yo menm ki pa gen viza, se yo menm ki pa gen mwayen pou kite peyi a. E nou konnen sa mesye. Nou konnen pitit sòyèt, kèlkeswa jan sa ye, se la l ap rete. Li pa gen oken kote l prale. Se li menm n ap ka tiye. Se li menm ke n ap ka elimine. Se li menm ke n ap ka viktim. Paske se yo menm ki demini. Eske n ap kite mesye. Nan sitiyasyon peyi a retwouve l la, èske nou pap mete tèt nou ansanm pou nou sove Ayiti? Kilè n ap retire lespri de divizyon sa a ki anndan nou, ki viv avèk nou chak jou. Lespri de trayizon sa, ki rann ke nou pa ka met tèt nou ansanm, nou pa ka antann nou, nou pa ka fè yon sakrifis. Si nou pa chwazi fè yon sakrifis pou peyi Dayiti mesye, m garanti nou, Se kòmsi nou siyen pou peyi a efondre. Pa di m ke se entèl. M konnen ou pral di m non se misye ki lakoz. M pa vin la pou m di se ni Pyè ni Jak. Men m vin la pou m fè w konnen se nou menm ki lakoz. M vin la pou m fè w konnen ke si nou chwazi fè yon sakrifis, m garanti w ke Ayiti ap sove nan sitiyasyon ke l retwouve l la. Mwen vin di w. Li pa janm twò ta pou nou chanje peyi a mesye. Mwen vin di ou, li pa janm twò ta pou nou fè yon jès patriyotik pou nou sove Ayiti. Mwen konnen li pa fasil pou ou. Ou gen enterè ou, enterè pèsonèl ou, enterè pou ti zanmi ou, ti menaj ou, fanmi ou. Men w pa gen enterè pou Ayiti. Men pa bliye, ki kote fanm ou la ap viv? Ki kote mennaj ou ap viv? Menm lè yo ta aletranje, men yon jou, y ap di, fòk yo tounen lakay. Ebyen, mesye, fòk nou sove peyi a, mesye. Pale pou chanje, nou la pou nou pale. E se dwa nou pou n pale. Nou la pou n mande, mesye, ann fè yon trèv. Mesye, èske n ap kite se moun deyò ki pou vin antre nan lakou lakay nou pou met lòd pou nou? Mesye eske nou pa wè peyi a kraze mesye? Eske nou pa wè nou enpuisan fas a sitiyasyon kap devlope a kote ke nou enkapab pou nou rezoud pwoblèm nan si nou pa met tèt nou ansanm? Eske nou pa retwouve nou? Kote n ye la a mesye? Eske nou pa retwouve nou nan yon sitiyasyon ki deplorab? Kote ke nou nan yon sitiyasyon ki konplètman deplorab? Si m ap pale, m ap gen anpil bagay pou m di. Men, nan pale pou chanje, m pale. M ap kite w pale. M ap tann ou pale pou nou ka chanje sitiyasyon an. E m garanti, si w ap pale, n ap pote yon chanjman. Mwen te pale jodi a, m ap tann ou pou pale nan jou k ap vini yo. M ap retounen pale pou ou. Se te zanmi w, frè w Steven Love for life, ki la pou l pale e k ap toujou pale pou ou. Anpil love, anpil respè. Ret branche. Nan yon tan ki pa twò lwen, n ap jwenn yon lòt pale pou chanje. one love.